M ap di ke m te rive ansent, m te rive ansent pandan ke m gen 16 an. A 16 an sa a, Mesye Reginald akonpanye de Marie-Ange Jean Baptiste Beaugé, Se manman w?
Wi.
Yo fè m retire timoun nan Lè sa a, m te gen twa mwa e m te ansent de timoun.
Wi, medsen an ki te di sa, medsen an te di l trè riske, mye vo yo fè ti, mye vo m fè timoun nan, men se pa t sa ki te fèt. Yo, yo te di, Marie-Ange sitou, li te di, M mèt mouri menm, fò. Fòk tyotaj la fèt. Bon, se konsa sa dewoule. E kounye a, ki sa ki genyen kounye a la, se paske m ap, piske mwen fè part de sa ansanm avèk. paran adoptif mwen yo, lè m te vin fè pa 200 ansanm avè yo, mesye a met, Regina met jenou l atè, li di, m te gentan di w sa deja, m te di w ke jou pawòl sa pa ale, se swa m tire w oubyen m vann ou kay dyab. E l te di m, mwen konnen l pa gen pwoblèm zam, li gen yon frè l ki rele Junior Cadet, ki abite Belè, li gen yon siyonon Ti Levit, li di se li menm ki ka ba l zam pou l tire l oubyen l fè l tire l. Mwen menm, mwen pase la jodi a pou m di ke mwen pa kapab ankò paske mwen santi m p ap viv, deja Reginald gen tan asasine m moralman deja. Mwen santi m pap viv, mwen pa gen rezon pou m viv ankò, sinon Bondye ki kenbe m ansanm avèk fanmi sa ke l te mete sou wout mwen ki fè ki fè mwen mwen ap viv jounen jodi a. E m ap di tou nenpòt sa ki rive m li sou kont Reginald Beaugé ki pa sispann bay menas, li pa sispann menase nou, m ap di tout sa ki rive m se sou kont li. Rezon ki fè m pase la jodi a, se paske gon manda. Gon manda ki gen, ki date de pli de 3 mwa, manda pa janm ka egzekite. Kòm mwen sot tande mesye Benech la ki sot pale, mwen ap di mesye Benech ke se pa nou menm ki ta renmen site non l, men se vi a Boje. Boje di ke li gen bwa dèyè bannann li, se sa ke l di. Li di ke nenpòt moun nan. Moun paka manyen l. Sil te rive nan prizon deja sil te rive nan prizon deja li lage konsa via yon komisè di gouvèneman ki se Pierre Luc Nel Sanon mwen oze m pou m site non l se li di se li menm li bay kòb ki pou retire l nan prizon li di pa gen moun ki ka manyen l kote li a. An gwo, se sa.
Ok. Bon, gen de detay ke nou pap vle rantre ladan l. Men, men, men, jiska ki lè, ki moman misye vin chanje avè w? Sa vle di l sòti de papa pou l rive nan sa l ye a? Se apati de trèzan. Trèzan.
Trèzan, mwen vin fò. Ki laj li gen kounye a?
Aktyèlman mwen gen 19 an. Se apati de 13 zan mwen fin fòme epi sa kòmanse. E m ap di oditwa lan ansanm avèk moun ki sou ki sou rezo sosyo k ap tande, premye moun ki fè m bagay sa a l rele Boje Rejinal. Se Boje Rejinal ki retire vijinite m. Se pa yon bagay ki nòmal pou m ta pale men si li menm.

Donk premye enfòmasyon ou se papa l tout bon? Wi. Ok.
Mwen se papa l. Mwen gen 2 pitit. Yon pitit fi, yon pitit gason. M fè pitit fi sa, m fè pitit sa a 30 an. Matantan, Mwen se yon òm legliz. Manman m se yon vye pòv malerèz. Malerezman, l deside. Mwen se pitit yon kongregasyon. Lè m di kongregasyon, manman m leve l la kòm sèvant moun sa yo. Se timoun Bèlè mwen ye. M leve Bèlè, fèt Bèlè. M pa kache idantite m, malgre jbè li genyen tout difikilte li genyen. Bon, m ap avanse. Pitit la di mwen vyole l, malgre m vin la sou kout emosyon, paske mwen pa gen de dokiman an men. Dokiman yo nan men madanm mwen la. M pa t vin la non, madanm mwen ale nan mega, paske depi yè y ap fè radyo. Madanm mwen al nan mega. Ki dokiman? Dokiman kote.
ki gen tout prèv depi lè pitit sa banm pwoblèm m ale fè plent pou li nan komisarya kwadèboukè pwoblèm kite kay mwen kite kay mwen l ap al fè tout fi sa l ki pa bon mesye s on pitit m depanse tout lavan m mete pitit mwen sen franswa dasiz dè le debi ekskiz mwa premye ane m te ret ret nan kris wa mete pitit mwen On on on on on pik sou m mete pitit mwen se François Assise lè m pandan nevyèm manzè retire tèt li lekòl la paske m pa t ap travay m fè tout sakrifis pou m mete pitit mwen li fè li rete kò l lekòl la pa pa sa l konn fè m pa konnen men mwen di mwen menm pandan l tonbe nan tout nan tout bagay mesye pitit sa a sòti lakay mwen. Oh lal pran li lal pran kanè lè sa m metel nan lise m lise marijàn lè lap la banm twòp pwoblèm yo metel deyò m prann m metel nan lise marijàn nan yonn nan lekòl nòmal nan nan pòtoprens m metel nan lise marijàn pitit toujou ap bay pwoblèm pitit ap dòmi lal pran kanè li fè yon mwa deyò yon mwa deyò lè sa ki laj li te gen?
katòz katòz kinzan Li fè on mwa deyò. Mwen fou, mwen pa konn sa pou m fè. Chak jou, m ap kriye. Se yon pitit komisarya Kwadèboukè te rele m pou li. Komisarya Taba rele m pou li.

Li pou ki rezon, pou ki pa rezon. Paske, se sak la fèm. Mesye Guerrier, Mesye Guerrier, ou pale de 14, 15 an, ke yo tap fè tout sa yo. Map repete pou ou tekstyèlman, sa l soti la nan temwanyaj la. Li eksplike ke depi nan 13 an, se ou menm ki retire vijinite l. Achiman fo!
Li di konsa ke ou menm avèk madanm ou nou mennen li al retire yon pitit ke l te ansent, ki gen pratikman 2 a 3 mwa. Achiman fo!
Se sak fèm di w prèv yo pa nan menm la, men yo nan men madanm mwen. Ki pitit, misye, fi a ansent. Lanse Rejine ansent kòman l ansent manman l al travay madanm t al travay li vini swadizan di li di se yon mennaj li m pa konnen ki antre nan kay la ki vyole ki kouche li ki siye nan miwa lakay mwen sou kabann mwen ki siye nan miwa la. Kote li di Kote li di Li Mesye a kouche l Lè madanm mwen aprann pitit la ansent Mesye li pa ka di m sa Paske konnen m a fou li Mesye sa Wi nou te yon zanmi Nou te konekte Nou te konekte Mesye sa pran m Li pran pitit la avan lal achte lal kote kote ti eleman pitit lan sèt mia lal avèl. Koman eleman rele ou gen non li paske. E misye rele John ke nè nè nè nè nèlson l siyen ou menm tou de dokimen w la e paske madanm mwen madanm mwen kote nan mega la se sak fè li pa li pa rive li poko ka rive konprann se sak fè l pa rive la men madanm mwen madanm mwen nan mega la asyèlman lap tande la tout moun ap tande. Pitit la sove plizyè fwa. Li di sè mwen, m di nou se yon jènòm ki ansent li an. Se mesye sa k mennen m, mennen m mesye, mesye dam, mesye sa k mennen m al kote a. Yo fè arete ti elèv an ki te swadizan di ke li kouche lakay la. Yo fè arete elèm an. Elèm an fè uit jou. Dokiman yo la wi mesye. Eske elèm an avwe ke se li ki te kouche l vre e ke li te gen relasyon avèk li? Wi, li menm yo di se menaj li. Li di se li menm ki ansent li, se li menm ki bay li. Mesye sa a pranm mesye vèm devan le senyè son pitit e pitit legliz mwen ye mesye sa pranm li menm li menm mesye ki mennenm kay yon doktè li menm ki pran pitit la lal avèl kay doktè lèm dilo mpat vle Paske fèm fèm pale la se paske mwen pat vle di sa paske m santi m te emosyonel fòk mwen eksprime konsi lò mwen se 30 segond ok m te sekontre m ak ti kaba m pa kwè gen benyen kache lonbrit ankò paske bagay la pral awi kòman sa te pase lò ta pral pèdi vijinite w di sa pou la reve byen. Pèdi vijinite m se mesye Reginald Beaugé men m anfas li la de je de zye nan zye ki kan li sou kabann nan. on menl nan tetem lòt men an nan lòt bouch li nan lòt tete a epi lap fè sa dezole mwen ase eksite paske byen ke byen ke gen moun la ki banm asirans kem pap gen anyen men mwen vrèman vrèman vrèman santim mwen. Mèt Carl, nou konprann sa emosyon. Alò fò n di moun yo, fò n di moun yo ke se pa paske radyo a se jistis, men paske tou senpleman moun yo vini avèk tout dokiman jistis yo, yo di yo franchi tout etap yo deja. Donk dènye rekou yo se fè pawòl la pale sou radyo. Nou menm nou pa la pou n di men kiyès ki koupab, men kiyès ki pa koupab, men kiyès k ap di verite, men kiyès ki p ap di verite, dotan ke nou ne sommes pas des officiers de justice.

l al lajistis deja, li gen de dokiman ke madanm ni a vin avè l la, donk se pou vou dir ke lajistis a yon sèten moman, èske se fè yo pa fè travay yo dwe fè yo, oubyen tou èske yo pa deside nan sans pou rann jistis a aki jistis è di. Ekskize m mesye.
Fò m di tou, mesye a Jann Soudir, li te fè m 3 pwomès. Premye pwomès li te fè m li te di m si m si m pa pale sa l ap fè m pati. Jou m gen mennaj l ap sispann fè m bagay sa. E si m pale sa tou m ap mouri. Se sa yo ke l te di m. Lòt bagay ke l te di m ankò Lòt bagay ke l te di m ankò Li te di ke Sak fèl fè arete jènòm nan se pou kay li a, pou kay li a yo te antre jènòm nan te antre ladann nan. Ann fè ti kanpe la, èske jènòm nan te mennaj ou vre? Wi jènòm nan te mennaj mwen e m te vle fèl konnen sa paske l te imedyatman ke l di m men ki pwomès men kisa li etabli pou sa sisprann mwen mwen fou.

Demwazèl la sot di la, mwen m panse ke ou ta bon pou pote yon eklèsiman sou sa. Sot di ke gon nimewo li ekri w sou li, ou pa konn si se li etc. Yon bagay konsa, ya. M wè ou vèbalize l la atravè dosye jistis la, kote ke sa l reprann reprann sa, sa sa ki di l. Lò te ekri l nan nimewo a. Li di m konsa, li pa gen pwoblèm, l ap anfème kay ban mwen pou m rete kòm fanm li.

Mwen menm mwen gen 2 pitit. Map konprann sa m'en ta gen pitit mwen pou se mwen pou pou lòt moun ta pèmèt li kondwim nan yon betiz konsa. M tap frekan anpil. Mwen m konprann sa mal pou Reginald kanpe la pou l di mwen mennen n. Map di Reginald map site kèk non pou ou kounyela m oblije fè m fè sa pa le fè ke ou di mwen mennen w.

Koman fè ou menm an pèsòn ou bon ti bebe gade gwosè w pou map rennen w pou m rale w al mennen w a pitit ou pou al retire pitit Koman w konprann sa Koman w fè konprann sa pou ta pran pitit ou pou map mennen pitit ou al retire pitit efektivman vre istwa istwa istwa sa. afèl konn sove a demwazèl la dil sa li konn sove efektivman wi e Reginald di epi demwazèl la konn pran kòb li efektivman wi li di lè lap sovel li konn pran li konn pran li konn pran kòb yo li konn pran nan kòb yo nan kòb ke Reginald konn gen pase 50 bon kounyela nan anpil fwa nan komisarya a se fi.
Voye montre sou mwen pou pwoblèm la. Sa nan se repons li a mesye vote. Sou pa vle m pale chèf la ou kwè ou tou pwisan. Ou pa toujou. Avan sa Naïka e pa pa Naïka non e Regeline ou rekonèt Naïka Normil? Wi Naïka Normil se gran sè m li ye e jan ke Marie Jean Baptiste abandone m nan se konsa l te abandone l sou. tou. Naïka aktyèlman la li gen 2 pitit poukisa Marianne Jean Baptiste abandone l se paske li di ke l t al nan gason twò bonè li te fè yon pitit a 16 zan premye pitit li depi lè sa Naïka pa Marianne Jean fè pa konn anyen de Naïka Ou konn pale avèk li?
Non m pa janm pale a Naïka Naïka pa konn anyen de mwen paske mwen pa gen rapò m pa gen anyen ankenn. Lyen damitye jan ke sa ta dwe ye, jan ou wè fanmi an divi, yo bon pa fanmi ankò, se konsa ke sa
Bon, m ap tande l. Alò raple pou moun ki destine Naïka se pitit bèlsè pitit madanm nan pitit madanm nan ok Naïka ok nap fè dezòd la maten an men ki enpòtan paske sijè sa yo petèt yo pa trete ase men poutan son reyalite gen anpil fanmi kap soufri nan nivo sa wi Naïka
wi m la wi bonjour.

Se bò pèm li ye paske mwen pa kwè mwen te ka defann Regeline se soti nan menm vant avèk mwen m pa kwè m te ka defann yon bagay vagabon paske Regeline te di m ke men pou kiyès li ansent se menm Carlos sa ankò pou pou yon ti nèg pou yon ti nèg li te montre m foto ti nèg lan paske tout lè li te sove kite pòtoprens vin lakay mwen san ke san ke manman l pat konnen ak papa l li te montre m ti nèg lan. Paske l te fè plizyè jou kay Tinègran. Lè m monte Pòtoprens, mwen monte Kwadèboukè. Li di m konsa, se li menm ki di m. Li di m, m ansent wi. Li sot retire timoun lan. M di, kiyès ki te mande w retire timoun lan? Li di m, se mesye Carlos lan. Kounye a menm non. Epi m di, pou kiyès ou te ansent lan? Li di m, pou Tinèg lan. Li menm montre m foto Tinèg lan. Kounye a m di, konbyen mwa ou te genyen? Li di m, twa mwa. Li di m konsa. Manman li di m papa l pa t menm vle ke l retire timoun lan. Sa vle di, lè l al retire timoun lan, m pa menm kwè ke yo te okouran. Se mesye an ki te mennen l al retire timoun lan.
Ke l ta ka fè manti sou papa l.
Paske m konnen sè m byen pwòp. Paske wè, Rejlin. Se paske li te vini bò lakay mwen li te renmen avèk yon ti nèg. Kounye a nan li tèlman fè manti sou mwen a matant mwen m mèt di w ke si moun yo si ti nèg lan se t yon move moun li te ye li te gendwa menm tiye mwen ansanm ak tout matant mwen paske li di ti nèg la mwen di ke li son li soti nan fanmi vòlè chak lè ti nèg la wè matant mwen l ap tire pwen pou m montre w wi sa vle di pa gen anyen ke Rejin pa ka fè paske Si se te nenpòt moun ti nèg lan antre li tap tiye ni mwen ni matant mwen li tap fè nou malfezan wi paske mwen menm bòpè m lan pa janm Ebyen ok epi di Rejlin pou mwen tou. Ok ann ale non e Rejlin bon pou n bon fini e Carlos la kiyès li ye Amos non men se misye se Carlos li di se misye non misye Amos Amos.

ki fè man ki fè al avèm akonpanyem paske te an premye tan nou te nou te gon amitye mesye sa fè sa rive la konnen son lajan m prete misye m prete misye 200 mil goud m antre an nan bnc ajan an mas sivil m prete misye 200 mil goud yon ti kòb m genyen m pral fè yon rezèvwa Nan lakou lakay mwen, nan Kwadèboukè, m prete misye 200 mil goud an janvye, lè sa w te di, an janvye, an janvye 2001. Sa w gen pou sa, pou pwouve sa? Bon, tann tou nou te, nou te kloz, m pa t arive fè papye a misye. Se sa k, se sa k bon pwoblèm nan. 200 mil goud, misye vini yon sèl jou sa, misye ban m yon farinay lapui, madanm ni, 2 pitit li, plis pitit pa m nan, devan madanm mwen. Ala kala, li vin di m, Frè m, se sèl ou menm ki ka sove m. E de de jwenn de de tè sa a, m pa pou pa pèdi l. Tè sa a, se bòpè l ki te ki te bagay li. Pou l pa pèdi tè a, li vin kote m. Mesye, jan misye te kloz avè m parapò avèk de parapò a demwazèl la, mwen konprann mwen konn di, lè yon moun swe pou ou, ou chanje chemiz pou li. M prete misye 200 mil goud san yon goud enterè. San papye siyen, menm devan le Sentespri Bondye, si m bay manti. Li va remèt ou kòb la? Non. Se kòb sa a, sou di mwa, madanm mwen, lè madanm a ban m chalè, li di m, mwen m pa ka bwote dlo ankò, paske yo te di m se yon rezèvwa w pral fè, men m di, bon, men, men kote kòb la ye, ou konn kote kòb la ye, paske yo te konn misye te, madanm nan ak kont misye. Sèl jou la. Misye joure madanm mwen. Joure madanm mwen. E nan lasware, misye vini avèk madanm li ak pitit mwen yo ki vin joure nou lakay l la. E sa w te di nan lasware sa a?
Sa w te di a Gèni? Li vin joure poutèt kòb la. Pou l pa remèt mwen lajan m yo sou 200 mil goud. Men m devan le Sentèsi Bondye. Talè.
Poukisa selon ou, ou panse ke. Pitit ou an ta bò kote misye olye li ta bò kotew ki se papal la. 1 li moute tèt li pou l jwenn pwoblèm yo paske li pete li pran li li mete l kòm fanm ekskize ekspresyon misye se ap kouche l kòm l ap kouche l e misye gen yon pitit Kòman w fè gason konnen l ap kouche l?
parapò madanm misye ki rele m plizyè fwa gen yon jou lapli ap tonbe madanm misye rele mwen l ap la m manke ren m manke pèdi lè sa ki rele m nan lasware yo met manzè deyò.

Mwen mennen ni al retire Carlos.
Mwen mennen pitit la Mwen mennen pitit la al retire pitit Men kounye a sèl kesyon map poze Reginald èske èske li rekonèt 2 bagay 1 èske l rekonèt ke li te akonpanye li menm a madanm ni mwen menm mwen te ba yo woulib efektivman li te di li pral mennen pitit la lopital li tal retire yon timoun se sa m bezwen li ta se kesyon sa m ta renmen poze 2 map mande èske

Pèdi. Mwen menm, lè m sa a, m di Ldo, m ap kite l, m ap kite l fè l pou l ka ba l yon leson. Yon leson m t ap ba li. Paske se jou la, lè, lè m aprann fi a, Rezlin ansent, mesye, senkè di maten, depi m leve kò m ouvè pòt mwen byen laj. M ouvè pòt mwen byen laj sou li. Kote l kouche a paske m te di l do m pa vle m bagay sa yo se pa konnya m te mete l nan li te rele lekòl m te mete l lekòl lekòl se fo sa mezanmi li di ou konnen lè yon lè yon moun mete timoun li lekòl mete l se fo sa l asiz depi premye ane a nevyèm ane li k retire tèt li. Pou ane la, tout pwomosyon konnen Regeline ta sipoze pral fè premye ane fakilte l nan domèn nan e nan sante espri piblik mwen m tap mete pitit mwen medsen nan wout de doktè Ban mwen mande w Reginald pa egzanp mèt Cadet Toussaint lisansye an dwa notè piblik ou rekonèt li? Non m pa konnen non, m pa konnen men se jou la mwen te menm te an gadavi, mwen te andan gadavi e y ale. Ou non paske la m ap gade la se ke se yon angajman madanm ou pran pa vre pou bay 15 mil dola ameriken a.

Men sa m vle w konnen jodi a, mwen vle remèt ou, men sa m vle w konnen jodi a k fè m te vin la. Mwen vle w te konnen apre plizyè tantativ ke yo te fè pou antre an kominikasyon avèk ou, san repons, dènye sa m te ekri w la, mwen genyen l la e w te li l, dènye sms m te ekri w la, m ap fè w konnen, mwen fè w konnen ke mwen deside pou mwen kapab remèt ou.

Régine pa t vle al lakòl, li te di l pito al dòmi nan lari oubyen l al dòmi nan yon komisarya oubyen l rete nan kare jij la paske li di ke l pa ka sibi sa w konn ap fè li ankò. M gon ak jidisyè nan men m e m ka li yon fraz ladan l pou zanmi oditè yo. Donk, banm wè ki jij de pè k siyen li, se yon grefyè avèk yon jij de pè. M wè sinyati yo men m pa wè non moun yo. M wè sa k sèten, mwen wè jij de pè Martine Noël. Voilà, jij de pè Martine Noël. Anil se grefyè la. Ok, grefyè la. Banm li fraz la.

Un ami de qualité, pou Jezu di sa, se bon zanmi l, il poursuit pour dire que la fille a depasse ses limites pour le non respect envers eux, donc il a declare etre près de conseil avec sa femme de recevoir leur fille pareil. Sa se yonn nan fraz ki di nan ak jidisyè, genyen nan menm nan la, e m di ki siyen pa Anil.

Pou ke le nome Reginald Beaugé demeure a domicile a Juvénat à Turgeau et puis DSO et MSCPP lieu de son travail soit recherché et conduit. Sa vle di pou yo mare kou krab, ou konprann, mennen nan pakè a an eta, ebyen pou vyòl au préjudice de sa fille Regeline Beaugé aux ordres de la justice civilité. La se lettre ke Majistra Jeanty Souvenir li menm te voye bay Komisè Gouvènman ki pa janm ka egzekite. Ki sa k fè l pa ka egzekite?

Reginald, Lè l ap vin travay, fò l gen kontak moun pou l konnen si m pa devan an pou l rive. E mwen gen sètitid paske mwen m konn ale vre. M konn ale, m konn pa kite yo wè m, gen de lè m kite yo wè m. Mwen toujou wè mesye Delerme, Fedna, avèk yon telefòn nan zòrèy li chak maten. pou lap pale ansanm avèk Reginald pou lap dil sil wèl ou byen sil pa wèl e dènye fwa m konnen m ale nal fè yon entèvansyon ansanm avèk komisarya kanapevè pou nou pou manda a te egzekite Reginald fèmen anndan nan biwo lojistik lan gen mesye Carlos. Mesye Carlos pranm li pousem deyò, li dim konsa Reginald pap travay la ankò, jan w wèm ap fè w lan l kanpe men nan figim konsa, Reginald pap travay la ankò, yo transfere Reginald Kenskòf, al chèche l Kenskòf. Li pranm li pousem deyò e l dim m pa gen dwa pou m antre nan ansent piblik, nan ansent, on ansent piblik, on, on, on biwo leta, wi, on enstitisyon mèsi, on, on biwo leta, li dim mwen pa gen dwa pou m antre ladan l, poukisa paske Reginald Beaugé byen sekirize anndan.

2020 fè pitit la. Ou wè Raymond e sak fè ou panse li pa pitit ou panse ou panse l fè pitit. M fè 2 pitit mesye.
Mesye sifi. Yon ti fi yon ti gason. Banm poze mesye Roger kesyon sa. Lè mesye sivil te di w konsa a poukisa l t al mennen Regeline kay psikològ la. Lè w te reponn li ou te di l konsa pa okipe manzè si w te plimen l byen plimen sa pa t ap di a. Repons.